Perier Queen Manbo Similom Manman Lavi ki la kap pale avek nou eeh Amen amen la My sister Anyway amen She's there aah Map salye tout 1300 moun ki la yo Siperyè Queen Manbo Similom Manman Lavi Lè yon Manbo sèvi Ginen. Ginen an pa jwe avèk moun ki gen bon enèji. Ginen pa jwe avèk moun ki gen bon enèji. Ginen an pwoteje moun ki gen bon kè. Moun ki gen bon kè e pa fasil malè rive moun sa yo. E nou tande tout sa m konn ap di nan live. Mwen di konsa ke m fè anpil vye rèv men m te di m pwale m pwale. E nou chonje gon live. Mwen di gon konplo kap fèt sou do Blondedy pou l trè trè pridan an Ayiti. E map di nou sa jodi an, sa w wè k pase a, fòk li ta pase pou lè moun pale pou yo kwè l, sa se 1, fòk li ta pase pou Blondedy konnen ke l atake pou l pa lage vi l kenpòt ki jan. Paske si l pa pase, Blondedy pa tap janm konnen ke moun se yo dèyè tiye l tout bon vre ki nan mouda l la. Paske Bondye fè afèl, li gen janl fè afèl, si Blondedy te konn pran vi la lejè, lè manbo ap di be careful man on konplo gen moun ki tap voye moute anba lèv la manti, manti, ee voye lap voye moute sil pa rive, si yon atak pa fèt kijan wap fè kwè sak te pale a. Sa ki esansyèl la, mwen respekte tèt mwen kòm yon gran tèt manbo ki gen pouvwa, depi yè swa, rezon, paske mwen te anba, Ralph tap fè live, m tal pale, m te nan entèvyou, m tap vire, m tap danse, epi espri a di mout anlè a, m son moun sa lwa m di m se li m fè m mout anlè a. Lè m ale pou m benyen.

Paske manbo similòm Mwen rete kwè moun mwen ye a se pa kenpòt moun ki ka fè sa yo vle avèk mwen M pa di moun ki pran yo gon pwoblèm non But mwen menm pèsonèl Si m pat vini nan show a

Mwen menm ki sove madam nan. Li di wè lavi, men e manbo sibilòm ki ouvri pòt la pou nou la. Menm 20 moun antre nan chanm mwen, tout moun pa ouvri pou yo, yo pè. M di se manman lavi m ye, ban m ouvri pòt la. Yo voye gaz la anlè tòl la epi l tonbe nan la. Gaz lakimojèn, paske yo konnen Blondedy gen anpil moun dèyè l. Yo lach, moun yo lach. Sa se lach. Manbo similò moke, m pat gentan sot deyò mwen menm. Blondedy potko vini Blondedy vini gras a Dye li Blondedy li manbo similò m nou yonn potko parèt m t anba a mwen moute anlè a vwa a di m moute anlè a nou tande m vwa a di moute anlè a.

vle di pou tèt moun li gen dèyè l. Men sa yo pa konprann, sa yo pa konprann, pa gen kat ankò tout kat vann. Menm, li pa pèfòme, l pa chante but tout kat te gentan fin vann. Moun yo fon konplo, yo tout ki fon konplo. M pral ansaffolè m al met on lwil nan mouda moun ki voye mete gaz la. Ou mèt di sa. Nèt la ap bay ti pwoblèm. Map salye tout 2000 moun ki la yo, Siperyè, Queen Manbo, Similòm. Gen anpil moun kap relem nan telefòn, vle fè nou E Ralph ok, tout ta ateri nan chanm mwen an la nèt, tout moun ok. Tout moun ok, m soufle je tout moun. Oh timoun Aah yo rayi madanm nan Nou tande sam di nou Fòk nou priye pou Blondedy. La invite ma tante vite to invite grann poum bay rapò a jan bagay la pase a e pa bliye se manbo similom nou bezwen mwen relem nan 7 86 3 19 29 19 siperyè queen manbo a queen manbo similom pat gentan anba a poul pran gaz paske mwen sakavem nan lpa timoun e sim te koute rèv mwen mpa tap vini mwen di nou sa mdi se pa de vye rèv mfè non men mpwale kanmenm. Si yo te jwenn Blondedy yo tap tiyel, yo tap bal gaz pou yo tiyel. Nou fè bagay la twò klè. Nou fè bagay la zanmi, nou fè bagay la twò klè. Bondye wè nou, ginen wè nou, tout espri wè nou. Bon mwen menm manbo similòm nou mèt pran foto m pote bay bandi an, mwen pap kite sa. Eeh m pap kite sa. Mezanmi timoun map salye tout 1200 moun yo bon konnen fèt la tout pop up shop te gentan tout tikè fin vann se sèl Blondedy ki tap vin pèfòme tout bagay te gentan byen pase tout pil lajan Blondedy tout bagay nan men li se yo lach nou fè bagay la twò lèd nou moutre Blondedy se li menm ki fòs la se li menm ki gen moun dèyèl. Nou fè bagay la twò lèd. Antoulèka si nou tap fete pou mwen mwen menm mbat sot deyò paske espri pam nan li menm pa kitem pran nan konplo. M rele moun ka fè nou wèm. Lè fini banm moutre nou. Gen anpil moun ki pèdi bagay anba banm moutre nou si a bon. Tout sèm nan ranmase tout pakèt li tout pakèt li te gentan ranmase moute anlè a. Bon mwen menm aswè a, mwen deklare ke Similom Ganga son gwo espri li ye. Bon mwen menm vin kwè nan espri a plis. Mande Maricena. M di Maricena men èd mi sou nou. Maricena di kote. Mezanmi le pèp, share live la, envite matant, map salye tout 2600 moun yo. A, Bagay yo pa bon fòk nou priye pou Blonde, paske moun sa yo ka fè kenpòt aksyon avèk ti dam sa a. Yo ka fè kenpòt aksyon avèk ti dam sa a. Sa son konplo. Sa son konplo. Gen moun dèyè nou, nou voye vin voye gaz. Nou voye vin voye gaz nan cho tifi a. Manba map kale kòm map kale kòm mtande yon vwa ki di moute anlè a non mdi mdi sèm nan konsa map moute anlè a mrive anlè a poum benyen mpaka benyen poum benyen mpaka benyen map pale a marise

Ou wè lavi? Nan lavi ou pa konn ki moun kap sove w. Mezanmi bagay yo rèd. Si selon lòt kote gran otèl ki gen gwo miraj yo l patap kapab non. Sou tòl la kote kote kote kote. Wi. Non li te ka pa ka. Tap pè pou yo pa aretel epa de l chèf ki pa anndan non yo voye bagay la sou tol la blow. Net la pa bon m paka fè anyen non timoun m paka sot deyò non m paka sot deyò cheri se met kok pou veye kò. Fanatik mwen yo moun konn fè travay pou yo ap relem m oblije moute live poum fè yo konnen mwen menm m pat pran nan gaz la deyò m pat sot deyò mwen di Blondedy nan live gon moun ki ta bay la oh okipe manbo a m di trè pridan gon konplo sou do Ayiti avan yè m di bon m pwale wi men daprè rèv mwen m sim koute. Mwen menm pa. Je moun yo wouj. Nan gaz. Gon ti dam ki fin mouri nèt anndan chanm nan lal kouri e bondi. Tèl la pa gon moun ki ouvri mwen menm ki resevwa tout moun yo. Lèm gade ki moun m wè k devan m anbo a. Toufe la toufe m di an tran tran tran dan tran dan pou m sove w. Antoulèka timoun moun yo mechan anpil. Moun yo mechan. Moun yo mechan wi. Sèl manbo similòm avèk sèm nan avèk moun lakay mwen ki pa pran nan gaz la. Tout moun pran nèt. Paske mwen menm kote ou wè m ye la a, Bondye tèlman avèk mwen, m tèlman fè zèv nan vi m, m tèlman fè zèv nan vi m, Bondye toujou kouvri m tout kote m fè. Si m son moun ki soumoun. M son moun se sou lidem mwen mache.
Sou lidem.
Marisena kom tenten. Map pale avel. 45 minit lede wi. Aprem fin pale a marisena wi. Foli fav minit. Nati ven won a wa yo voye gaz la. Trè byen tande. Paske epi men lòt bagay ankò. Ti sena men yo di mèt vin sou nou. Apre kap di banm rete m poko ap soti. Epi 45 minit m vin pale a Marie Sena se gaz m tande yo bay. Tèt chaje. Mwen ok wi. Ou mesi wi love. Menm 20 moun la se la yo reponn di bon genlè se anndan. Konn se Jezi. Lèm wè manbo a preske pou toufe. Se soufle m soufle tout moun yon lòt ti manbo tout moun bon. M pa konn kote m jwenn apouvwa sa non m soufle moun yo konsa m soufle tout moun pandan m soufle moun yo huuumm yo di m ba yo dlo m di nonnonnonnon kite m soufle
oh gade kòman moun yo rayi Blondedy nan live mwen ye la wi
wi.
Mezanmi Mezanmi mezanmi mezanmi mezanmi Ooh gade koman moun yo mechan Moun yo vin gade pou yo wè Moun ki vin tcheke Medam yo wi ki vini ki sot nan peyi etranje Ki vin tcheke manbo wè jan m gen moun Moun yo renmen m M ta swete manbo a ok m wè souf li t anlè Mezanmi Marie Sena kòm temwen. Si Milòm di èdmi sou nou. Mari Sena di yap fout arete èdmi sa yo. Yo mete rad sou mwen, m vire, m tounen, m tounen anndan, m tounen anndan. Men gwosè bout vant mwen, men gwosè bout ren m. Pou m ta pran gaz sa a. Manbo a pèdi sandal li. Menm sandal la li pa jwenn deyò a non li voye al chèche l.
Tout moun ta di bagay. Li pèdi tou lè 2 telefòn li. Li pèdi tou lè 2 telefòn li. Li pèdi tou lè 2 telefòn li. Li pèdi bous li. Epi manbo similòm chita anndan konsa. Blondedy menm ret lakay li epi manbo similòm yo mete l chita anndan.